Gwo nouvèl sou tps, e jodi a gen 2 devlòpman majè ki fèt. Premye devlòpman an se ke avoka moun kap defann e benefisyè tps yo, yo voye yon kapti dekran, yon screenshot bay jij la, kote yo di jij la ke yo twouve gouvènman an anbivalan, gouvènman an pa klèman di ke lap respekte lòd ke jij la te bay pou ke tps la fini le 2 fevriye 2026. Lè sa fin fèt, la menm avoka gouvènman an voye yon lèt bay jij la e nan lèt sa a avoka gouvènman an, avoka administrasyon Trump lan, yo di jij la ke yo antann rèspèkte, gouvènman an ap rèspèkte desizyon jij la ki voye tps la pou 2 fevriye 2026. Sa son pakèt nouvèl li ye e yo di tou ke yo pa bezwen fè yon lòt nòt soti nan jounal ofisyèl la, yon Federal Register Notice, paske yo di ke te deja gen yon Federal Register Notice, yon nòt ke Biden te mete deyò deja, se ekate ke yo te ekate l, etan done ke desizyon jij la li menm, li anile desizyon ki ekate pa Biden nan, donk. Federal Register Notice Biden nan li jis retounen donk yo pa bezwen fon lòt nòt. Yo di konsa ke donk gouvènman an di ke li rekonèt ti pyès ap fini 2 fevriye 2026. Gouvènman an di tou ke moun ki gen pwoblèm nan travay yo e paske papye a ka montre ke ti pyès ou fini an out. Moun sa yo, yo kapab itilize swa sit entènèt uscis la pou fon kapti dekran, enprime l, montre travay ou ke ou gen dwa travay, oubyen ou kapab pran lòd ke jij la te bay la pou di e travay ou men desizyon jistis ki fè ke mwen kapab travay jiska 2 fevriye 2026. Sa son pakèt enfòmasyon. E pataje video sa le plus posib pou tout moun ka trouve li. Sa son pakèt yon pakèt enfòmasyon men na sonje m te di nou ke desizyon jij sa tèlman byen ekri ke lap difisil pou ke gouvènman an konbat li. Ou byen yon movèz entèpretasyon de tps la. Anm 15 jiyè ki sot pase la, jij Brian Cogan ki New York, se jij kap trete dosye tps la, sa vle di plent ke 2 òganizasyon, 2 migran pote kont administrasyon Trump la pa rapò a tps pou Ayiti a. Dosye a te tribinal. Te gen anpil monte desann ladan l. Ban m ale nan sa k pi resan. 15 jiyè k sot pase la, jij la pran yon desizyon final kote l di uscis tps Ayiti a sipoze fini 3 fevriye 2026. Mentnan, nan yon nan yon alèt ke uscis soti yè ou avan yè, Se premye fwa yo rekonèt ke genyen yon jij ki di yo fòk tps ayisyen yo fini 3 fevriye 2026. Mentnan sa vin yon evolisyon. Men pa gen okenn kote ke uscis di li deplase dat dekspirasyon tps la de 3 out li te di a, 2025, pou l mete l 3 fevriye 2026. Alò, byen antandi mwen gen plizyè moun ki di l konsa, se petèt yon movèz entèpretasyon, movèz lekti, eksetera. Mentnan, lenfòmasyon sè ke uscis finalman rekonèt ke gen yon jij ki di ke tps ayisyen yo sipoze fini 3 fevriye 2026, men uscis di li pa dakò. Li telman pa dakò, li retounen sou dat 2 septanm nan ki se dènye dat, alò 2 septanm se kòm dènye dat pou moun ki te sou tps yo jwi dezavantaj. Sa vle di 2 septanm se lè pou moun tps yo, stati yo koupe pou yo kite peyi a. Li telman pa dakò a dat 3 fevriye 2026 ke jij la di an, li toujou mansyone 2 septanm ni an. Yo tèlman pa dakò, yo di ke yap etidye posiblite pou konnen ki lòt etap legal ke yap pran nan dosye sa. Donk, uscis a oken moman nan nòt yo sòti a, yo pa di dat dekspirasyon tps la tounen 3 fevriye 2026. Li di ke yo rekonèt gen yon jij ki di ke tps ayisyen yo dwe fini 3 fevriye 2026. Mennan, la bonne chose dans tout ça c'est que le fait que uscis rekonèt e dakò gen yon jij ki di sa, li vin pa ka avanse. Teknikman, jiridikman, sa se sa ke avoka di m. So se kòm si desizyon jij la, li vin tankou yon, ou konn wè kòm si lè w ap mache nan jaden epi gen yon kò ki koke nan pye w. Desizyon jij la se konsa l vin parèt nan pye uscis. Sa vle di, pou uscis avanse nan dat 2 septanm nan. kote l di pou tout moun kite, stati koupe etc. Fò l al atake desizyon jij la. E yo di yo pral gade ki lòt etap legal ke yo pral pran. Donk yo pa di ke dat dekspirasyon tps la e 3 fevriye l ye jan l te ye avan, non. Dayè yo di yo pa dakò. E nan alèt la yo di, se yon jij ki deside pou kont li pou l pran desizyon an pandan ke Lakou Siprèm deja ba yo rezon. Donk uscis pa dakò. Donk si uscis t ap koube l avèk desizyon jij la e pa konsa li t ap pale. M te vle sa klè pou nou nan ti pale sa ke m t ap fè an. DHS pa di l klè ke l ap respekte 3 fevriye 2026 la. Men li rekonèt gon jij ki di fòk se 3 fevriye 2026 pou tps la fini. Sa ki vin parèt on bòn choz. Le fèt ke li uscis rekonèt desizyon jij la, l oblije pran l an kont. Se poutèt sa yo di yo pral gade ki lòt etap legal ke yo dwe franchi. Ki vin fè lojikman e teknikman, yo pa ka avanse jan yo te swete avanse a. Fò yo atake desizyon jij la kanmenm. Se sa bagay lan ye. Sa vle di, nouvèl la gen yon nyans ladan l, men li tèlman. Jan moun yo konn di a li twò bèl pou l ta vre ke sou konnen nou tèlman ap tann bòn nouvèl la nou pa pran ti tan pou nou analize l nou konprann donk l enfòmasyon se ke uscis pa di ke dat ekspirasyon ti pyès la se 3 fevriye li ye kounya li jis di ke l rekonèt gon jij ki mande pou se 3 fevriye e l di l pral. Kontinye etap jiridik yo avèk jij sa. Donk sa vle di nou poko konnen, son litij jiridik li ye, an nou rete tann pou n konnen sa k ap soti, men an atandan 3 out la ap avanse sou nou. E avoka ki ap defann moun ki pote plent kont administrasyon Trump la pa rapò a tps la, yo di jij la, non sèlman uscis pa janm di anyen, men yo kontinye ap bay moun ki sou tps yo de dokiman k ap ekspire 3 out. Alòske ou menm kòm jij ou di se 3 fevriye 2026 pou l fini. Ou konprann? Donk, vwala, ki sa bagay lan ye, ou gen dwa petèt ap tande la ou di Luckson, bon oke o final Luckson, sa bagay la ye? Sa bagay lan ye, se ke jiska prezan uscis kenbe dat 3 out li a, men li rekonèt gen yon jij ki di l se 3 fevriye 2026 pou tps ayisyen yo fini. e l di l pral atake desizyon jij la ki vin fè le fè ke gen yon litij jiridik li vin difisil pou uscis avanse nan plan pa l la, nan pwojè pa l la se sa k enfòmasyon an donk gen de ti konfizyon eksetera sa konn rive m tou m konn wè enfòmasyon epi m mal konprann paske youn nan bagay m vle se ke sitou nan domèn imigrasyon nan domèn jiridik Pa janm entèprete sa ki di yo. Li pi enpòtan pou w jis rapòte sa k di a. Pa di ke e sa m panse l t ap di, an konklizyon se sa l di. Hum. Pa di se sa m panse l vle di, men sa l ta dwe di, men sa m konkli ke l di. Non. Sitou nan domèn imigrasyon. Dayè depi mwen mwen gen enfòmasyon sa yo, premye reflèks mwen se rele yon avoka. Rele 2 avoka. Epi pataje, kontre sous yo, kwaze sous yo, epi m mete pwòp analiz pa m, m fè bon sans mwen travay, epi m gade nouvèl la avèk yon rekil. Men pou enfòmasyon sa a. Se yon bòn choz, men pa gen kesyon tps pou 3 fevriye 2026. Jij la vle sa e l deside sou sa. Li òdone pou uscis fè sa. Uscis rekonèt ke jij la mande sa, men l di l pa dakò. Li tèlman pa dakò, yo pral atake l. Donk an nou rete tann toujou. Se poko e poko bòn nouvèl la sa. Nouvèl lan se ke fòk uscis si li dakò fò l soti yon nòt pou l di ke nou koube anba desizyon jij la tps ayisyen yo pou 3 fevriye 2026. Se lè sa l ap ofisyèl e se lè sa l ap klè. Men sa uscis soti a pa klè e se sa k fè li kreye tout konfizyon sa yo. Se petèt. Volontèman wi, ke administrasyon sa kreye de konfizyon pou l ka pa, pou ka pa konn kisa pou fè pou yon ti jan bwouye. Men m vle nou rete tèt frèt, swiv avèk atansyon, men sitou swiv moun k ap bay enfòmasyon avèk tèt frèt, san sansasyon. Ok? Donk m te vle sa klè, m pap rete twòp. Se te yon live spesyal, yon pawòl imigrasyon spesyal, m te vle gade de. 2 bagay avè nou, dosye Boulos, dosye tps. Donk, otomatikman m fini la, m pral kontinye regade, paske m wè gen de moun k ap di m la, Metronome bay enfòmasyon Boulos la, yo di l konfime. Depi m fini la, m al verifye enfòmasyon Boulos la konfime, m ap bay li klè. Men, jiska moman m ap pale la, m pa wè Pierre Reginald Boulos. Nan sistèm ice, petèt gen dwa se yon lòt antite ki arete l. Babay tout moun, li fè dizè, m fatige, soti pran vòl, desann nan otèl, m te di sa e m te pwomèt sa, m di fò m fè live la, m te vle kenbe pwomès mwen. Donk, ou menm ki Ohio, ou nan Columbus, LSV Media Production atè a. Donk depi aswè a la m pral fè yon ti vire gade kèk kote k gen ayisyen, m gen yon zanmi k ap tann mwen anba a. Nou pral gade sa k gen Owayò, m gen kèk jou m pa vini la. M byen kontan mwen la, mwen nan Columbus. Demen se pral lansman ofisyèl òganizasyon ARDH, yon òganizasyon k ap fè yon travay eksepsyonèl e se poutèt sa nou menm LSV nou vini pou nou mete limyè sou ARDH, òganizasyon sa a k ap evolye nan kominote ayisyèn nan. M swete n pase yon trè bòn sware. M swete m te klè, m te senp, m te kout. Si gen yon bagay ki evolye nan dosye Boulos la sitou, se la nou kapab jwenn li.